Salut bby kòman w ye Ou remake chak fwa w ekri yon fanm konsa sitou depi se atravè rezo sosyo kyèèt fanm sa kite w ap pouri nan bòks li koz li pa janm fè w repons men èske w te konnen se paske ou pa bay fanm nan gou atravè de sa w ekri la ki koz sa rive imajine ou ekri yon fi Salut belle bébé oh kijan w ye. Pa jou, fi a ap resevwa plis ke 50 a 100 grenn mesaj konsa mon ami. Kijan ou pral fè fi sa gen anvi fè w repons la frè m? Bon, depi lè w parèt, ou gentan fè l remake ke pa gen diferans antre ou menm ak lòt nèg k ap pèdi tan yo deyò a. Alò mon ami, ou konn prensip la deja, depi se sou sediksyon, retansyon ou ye, nan yon bat je pwoblèm ou ap rezoud. Se sa k fè nan ti bout videyo sa, mwen pote pou ou Teknik pou itilize pou fè yon fanm enterese pale avè w depi premye fwa ou ekri l la. Premyeman, ou gen pou devwa ekri l yon mesaj, imedyatman li wè l, l ap jwenn yon pawòl ladan l kanmenm ki pou kapte atansyon l. Paske frè m, depi fanm nan jwenn yon pawòl ki kapte atansyon l, li p ap gen lechwa ke reponn ou. Anplis, imedyatman ou fin gen atansyon l, w ap gen anpil chans pou w dewoule yon bèl konvèsasyon ak fi sa. Men, tout sa pral depan. De sa w te di l la. Ann pran pa egzanp yon ti pawòl konsa, M gen yon objektif m vle atenn ki se reyalize yon trè bèl pòtrè. Epi, pandan m ap navige sou rezo sosyo yo, mwen tonbe sou yon bèl grenn ti foto w. M t ap jis mande w pèmisyon pou m te ka enspire m de yon si bèl kreyati w tankou w pou m reyalize pwojè sa. Yoo, pawòl la jis flatan. E se sa k ap pèmèt ou kapte atansyon fi a tou wi frè m. Anplis, l ap tou remake ou pa menm jan ak lòt nèg ki deyò yo. Se pa tan ou vin pèdi nan di salube. Aspè kaptivan ki gen nan pawòl sa, se li ki pral fè fanm nan pa gen lechwa ke fè w repons lan tou wi. Paske sanzatann, epi boum! Ou jis lage nan bwat mesaj li yon ti pawòl trè epatan pou w fè l souri. Lè sa, fanm nan ap toujou vle fè w repons, paske li pral anvi konnen ki kantite pawòl ou gen nan dyakout ou. E se konsa, w ap toujou jwenn posibilite pou w dyaloge avè l jiskaske ou arive pran sa w t ap chache nan li a. Ey, Alpha, m ap envite w fè sa kounya. Abòne avèk chanèl la. Aktive ti klòch notifikasyon an, yon fason pou w pa rate okenn nan boom sediksyon Otansyo ap lage yo. Dezyèmman, si se yon fi ou gen abitid pale avè l deja, men, nou pa t janm konn gen yon bon konvèsasyon, e kounye a, ou ta renmen vin gen yon konvèsasyon enteresan avè l. Se senp wi zanmi, pandan ou pral mete fanm sa an sispeksyon. Sa vle di, ou pral ekri fanm nan yon mesaj kote li pap gen le chwa reponn ou pa kisa oswa sa k fè sa. Tankou imajine ou di fanm nan yon ti pawòl konsa, Mwen santi m mizerab, e ou menm tou, ou te ka bèl wi, men. Ou wè la frè m, fanm nan gen anpil chans pou l di w, Sa k fè w di w santi w mizerab? Epi, Men kisa? Ou menm, jis pou w te ka di men sa k fè w mizerab, di l ti pawòl sa. Mwen santim mizerab koz mwen manke nan vim yon fanm si spesyal tankouw. Epi pou dil kisak fèl manke bèl la jis lage yon ti pawòl konsa nan kòlèt li. Ou te ka bèl men ou manke nan viw yon nèg tankoum ki pou byen pran swenw. Pandan ke fi a pral atann se yon pwoblèm familyal oubyen yon pwoblèm kèlkonk ki fèw santiw mizerab la sanl pa atann ou fèl wè le kontrè. Anplis, li pral atann pi rèd ke se yon bagay nan li ki anòmal ki koz ou di l li manke bèl la, ou fè l wè de preferans se paske li manke yon nèg tankou w nan vi l. E si fanm sa ta kontinye pou l di w, jan w fè konnen avè l vi w ap ere, e li menm li p ap manke bèl ankò si l ta renmen avè w? Fè l repons sa. M gentan imajine dan le tan avni, Mwen menm avè w, nou gen pou n fòme pi bèl koup ki egziste sou latè. Alò mon ami, sa se te fason pou fè yon fanm ke w ekri vin gen anvi pou l fè w repons atravè de sa w te di l yo. Anplis, fason pou mennen yon konvèsasyon enteresan ak yon fi jouk ou rive sedwi fanm sa. Mwen espere ke nou te enjoy videyo a.